Ou dwe gen yon baton nan men ou. Sa vle di ke lè ou, lè ou, lè ou rive devan la, lamè wouj la, Bondye pa mande w ki sa k nan men w. Enben, menm jan tou, lè ou rive dan de lyen di maryaj, pou w travèse dè moman difisil oubyen pou w pran swen fwaye a, sitou gason yo, fò w kapab di ke ki sa k nan men w. Sou si ke ou son jèn gason ou wè ou gen lide pou antre pou al chwazi yon konjwen ou dwe panse premyèman avan menm avan ke ou gen ide a ou sipoze di kisak nan menm poum fè lawout kisak nan menm poum pran swen fanmi. Paske, imedyatman, Bib la di w ke fi a gen pou kite manman l. Papa a gen pou kite manman l. E, ekskize, padon. E gason an gen pou l kite manman l avèk papa l pou l al atache avèk madanm li. Lè ke ou pral atache avèk madanm ou, kounye a madanm ou. Se pou ou l ye. Les deux dev deveni une seule chair. Lè sa a, se pa manman, se pa sou kont manman, se pa sou kont papa, se pa sou kont frè, se pa sou kont lòt moun oubyen moun kantouraj ou ke ou pral genyen fi sa. Se sou responsablite pa w. Men si ke ou menm ou pa genyen anyen nan men w, kouman ou pral fè pou swen fi sa? E pwòp tèt pa w. An e pa oubliye, imedyatman ke, sitou nan nan sosyete pa nou an, imedyatman yon moun chwazi pou marye, oubyen imedyatman chwazi antre dans le lieu du mariage, tout moun konnen w granmoun, fò w kapab pran responsablite. Se tou sa nou kapab wè sou le plan. E pwofesyonèl. Sa vle di ke ou dwe pratike konpetans ou genyen an, oubyen kèlkeswa domèn ou ye a. Si pa egzanp, ou nan yon domèn ou pa renmen, m pa konseye w ret ladan l. Chwazi yon lòt. Paske nan sa ke ou renmen an, se ladan l ou ap eklate. E pa gen yon moun Bondye pral beni san ke li pa gen anyen l ap fè. Benediksyon an. Pa daye la man pa tonbe anko. Pa tann moun fè pou ou. Non. Pa tann moun pral vin fè pou ou ou byen bagay. Men kèlke ka espesyal Bondye ka fè yon bagay. M pa inyore sa. Men pa atann ke ou pral chita wap leve jwenn ou byen ou pral chita wap jwenn moun ka fè tout bagay pou ou. Se lite antanke jèn, motive, ou konprann? Menm ane paske wap avanse nan laj se vre e pa laj la pou wè men eske ou prepare? Kèlkeswa jan sa ye paske gen menm mwen tankou mwen menm si pa egzanp avèk esperyans ke m veki mwen antanke jèn marye si ke m ta chwazi marye m te gen dwa pran 1 an oubyen m pran 2 zan ankò ap fè preparasyon paske ou bezwen tout jan w antre w ap toujou wè w manke prepare. Wap toujou wè manke prepare. Ou sipoze fè Bondye konfyans, travay, motive, epi tou ou kapab sa ou wè ou vle reyalize an, ou kapab pa soufri demen, ou kapab pa rive nan yon moman pou kapab wap rele woy woy tèt ap kase nan. Mwen kwè li si yon kesyon pa. Eske nap janm fin prepare paske de jou an jou nou wè tan an de jou an jou tan an ap vin pi ezajere bagay yo ap vin pi di bagay yo ap vin pi chè pou aprann yon kou kounya li te 500 pèso kounya li 1000 pèso men eske fòk nou tann tann tann pou nou prepare paske le pi souvan nou toujou di nap prepare pou prepare laj ap avanse. Sèt se vre nou pa dwe gade sou laj, men èske tou nou dwe gade sou preparasyon preparasyon pou nou pa fè vi nou? Sèt nou pa pral rantre nan yon anyen de maryaj san nou pa gen yon bagay pwofesyonèl nan men nou. Men èske nou dwe rete pou nou aprann gen paske gen yon moun gen moun si pa aprann senk bagay dis bagay li di w li poko prè. Donk pou m reponn ou sensèman. An matyè de preparasyon, ou p ap janm konnen ou fin prepare wè. Men, antanke moun ki entèlijan, kòm Bib la di l nan Pwovèb, moun ki gen lespri bon konprann, omwen, fò w kapab di, M dwe gen yon minimòm. Oubyen pou mesye yo pa rele w Altagaz. Konprann? Ou pa dwe genyen, kòm m ta di w, ann pran egzanp, si jounen jodi a la nan Maj Miri la la m ta kay manman m tou. Yon egzanp. Oubyen m ta m ta fini lekòl. M fini lekòl m pa ko nan anyen. M sèlman menm telefòn. Menm telefòn pou pou manmanm pou yo achte se manmanm ki banm. Menm minit telefòn nan pou m met sou telefòn nan se tanzantan map tcheke manman pou l mete minit lan pou mwen. Menm si m ta gen 40 an. Èske ou wè l lojik antan ke pèsòn ki rezon on pè on pèsòn ki kap rezone èske ou wè l lojik tan map mande manmanm e minit pou m sou telefòn nan oubyen tan map mande pou m achte yon telefòn pou mwen m poko menm ka achte yon telefòn nan èske ou wè l lojik pou mande manmanm Non. Moun sa ka ale nan maryaj pou pale Sentespri. Li pa lojik. Paske, byenke nou se sèvitè e sèvant Bondye, nou dwe fè bagay yo avèk lòd e disiplin e prensip. Paske, si pa egzanp mwen genyen pou m marye, maryaj la se yon pwogram. Son pwojè liye pou mwen. M pral travay sou li, m di kèt. Si m pa ka marye nan dezan, m ap wè si m a marye nan twazan. Byenke m gen dwa pa ka prepare m, pa ka pran tout preparasyon m gen dwa pa ka fè l, men omwen fò m ofri yon minimòm. E kòmsi m ta di w, si m pral marye la, menm yon pè soulye pou m pa ka achte. Anben kounya demen si te vin m pral bay madam mwen manje chak jou, bon sa m pral ba l manje? Sa vle di ke sou le plan de, sou le plan de ekonomik deja ou gache, ou gache avni, non, non sèlman ou gache avni pa w, ou gache avni e madanm ou tou. M sonje yon pwofesè ki te konn fè kou mwen, misye te konn fè kou mwen nan lekòl lè m te nan lise, misye te rele mèt Senjak, lè l gade mwen e kat tonbe nan kòlèt ou, konsa l di, Lè ou te jèn, Ou pat ka fè e kounya ou vin ye pa bon e ale di son son son pwovèb li vin sou ou tou li konsa konsa ale di ke si mwayèn 4 depi nan premye peryòd la mwayèn 4 koumanse tonbe nan kòlèt ou la pi devan e li kontinye ap di ou sitou nan lise kote m soti a e yo rele la wani manbo vin fè sa vle di ou menm ou sipoze ke gade otou de ou menm ki sa m genyen ki sa m ka ofri fi a an n pran egzanp ki si m èske si fi a malad. Pou yon mwa m kapab pran swen lopital. Eske si m gen yon pwoblèm m pa ka al travay, menm se pou 2 ou 3 mwa, fi a ka manje? Oubyen kay la ka peye? Paske tout tout pwoblèm ka rive nan nan fwaye an. Fò kapab non sèlman ou gen pou priye Bondye pou evite bagay sa yo rive ou, men ou pa dwe retire yo paske sa posib. Yo posib. Donk, se sa n t ap wè sou le plan pwofesyonèl. Alò, kounye a nou pral travèse, oubyen nou pral travèse nan kote nou vle rive a, pati ki pli enpòtan pou nou menm, ki se sou le plan espirityèl. Moun ou wèl marye a ou pa bezwen konnen fòl be ou kèlkeswa jan sa ye lòt bagay yo nap di a la nou antanke kretyen gen bagay ki ka ki ka toujou gache gen bagay ki ka toujou rive men asirew moun ke ou pral marye a li son kretyen otantik. Si ke, kèlkeswa moun k ap tande m, si ke ou gade nan yon fi, ou gade nan yon jèn gason, ou wè l pa gen krent pou Bondye nan renmen an, nan fiyansaj la, pa tann se lè l pral marye ou pral konnen l pa gen krent pou Bondye. E m raple m ke lè m te ap etidye tewoloji nan CFT, yon pwofesè te di mwen konsa, Prefere ke ou kraze nenpòt 10, 15 fiyansaj. Men w pa mal nan li.
Min fè n espri pou sa menm. Men èske li posib paske gen moun, le pi souvan gen moun ki di. Ou kab se yon kretyèn, men ou pran yon payen ou marye, ou antrel legliz pou maryaj lan. Eske sa fè se yon defo? E ki konsekans moun nan pral jwenn pi devan lèl se kretyèn oubyen se yon kretyen li ale deyò a li pran yon moun ki poko kretyen, li pran yon payen. M mèt di yon payen paske moun nan poko kretyen. Yon payen oubyen yon payèn. Trè bèl kesyon. Men pou m reponn ou, m p ap kouri di moun sa son kretyen. Yon moun ki chwazi pran yon payen pou l antre legliz ansanm avè l, pa gen zak li pa ka fè. Sa se pi gwo zak li te ka fè. Rezon, si ke ou son kretyen ou konn lapawòl, ou konn sa pawòl la di. Pa gen rapò ant limyè e tenèb. E kèlkeswa moun ki pran yon payen antanke kretyen pran yon payen, se kòmsi m ta di w se yon moun ki pran yon bèt. O! Bib la byen di l. Bib la di l. Ou konprann sa m di w la? Se pa san rezon w ap gade, menm Bib la ankò k ap ki t ap trete payen, moun ki payen yo, eskize m pou lespresyon, li trete yo chen. Li trete yo chen. E la, e pa san rezon men, kèlkeswa, kèlkeswa moun wè k fè l la, pa gen rapò ant limyè e tenèb. Mwen ka dakò Si ke 2 payen te kwaze, moun nan kapab toujou, mari l oubyen madanm li pako vle konvèti, lè sa a si l deja marye ansanm avè l, li pa dwe kite l abandone l pou sa paske li te deja nan tan inyorans ansanm avè l. Men kèlkeswa jèn gason oubyen jèn fi, ki chwazi fè li, li dezonore Bondye. Ou donk, li pa yon kretyen. Paske, Bib la di pa gen rapò antre tenèb e limyè. Alò gen moun nou t konn fèl la tou di nou ap avi anpil li wè sa. Menm jan li fèl nan inyorans.

Moun A swiv pou wè Moun ki nan lemond yo Moun ki deyò yo Kou yo Kou ou menm Ou fon betiz deyò antanke moun pral legliz an Oh e pa sa frè e pa pou sa m te konn al legliz la ki gen bib ki gen bib nan men l lan Li konnen kisa ou dwe fè kisa ou pa ka fè Ou konprann kèlkeswa kretyen an Moun, okontrè dèfwa moun ki pa kretyen konnen kisa ou ka fè, kisa ou pa ka fè. Ou konprann ni? Paske, imedyatman, ann pran egzanp, ou al pran yon moun ki deyò an, e kòmsi m ta di w ou pran yon, ou pran yon pastè, ou al pran yon manbo, ou marye avè l. Ki rezilta ou konnen l pral bay? Lè lè pastè a prale legliz li menm sa lap jwenn. Li pral rale bagay li pou lal fè pou lal sèvi lwa pase pa gen rapò ant e kòm sa Nadou lè de devni une sèl chè e kòm sa Nadou pral pran e sentespri Bondye pou al pran pou maryel avèk satan le dyab nan nan posib pa gen lyezon antre kretyen avèk payen yon kretyen kapab toujou wè nan yon fi ki pa kretyen antanke moun ki chanèl men si ke e pi gwo pyèj yon moun pa dwe pran tou pa kite yon moun al konvèti tou sa a se pi gwo pyèj paske ènmi an kapab itilize l pou vini sou ou tou Ou di ke li pral konvèti, ou ri, ou konprann, m al legliz. L ap itilize l menm. O kontrè, lè ke moun sa fin rive tande li di maryaj mwen avè w kounye a li dezouko. Wi. E si tou, payen vrèman ki konn pawòl la li konn sa, a, m pran. Anben nan kontèks sa, e, e, mwen kab toujou di w. Yon kretyen pa dwe pran nenpòt moun oubyen lye avèk nenpòt moun. Apre sa ankò, nan 1 Korentyen, nan 2 Korentyen chapitre 6, 14, 15, ke li di konsa, Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sa vle di ke moun ki pa kretyen ou pa dwe kole menm avè l, sitou nan meni de maryaj ou pral pase tout vi ou avè l. Se vi ou, ou pral pataje vi ou ansanm avè l.

Li paka moun moun sa moun sa paka di mo sa madanm ki bò kotel la paka paka yon kòm ta di sa yon yon fado pou li e dèfwa tou nou menm kretyen ki pran angajman menm lòske nou andan legliz wi wap chwazi yon fi wap fè yon wap chwazi yon gason wap chwazi yon frè wap chwazi yon sè fò chwazil non sèlman ou gade tout sa nou sot di talè a sou le plan sosyal nou wè sa mache. Sou le plan pwofesyonèl wè sa mache, apre sa wal gade pou wè nan sou le plan spirityèl ou wè sa mache paske l anndan legliz la. Se pa paske l anndan legliz la pou souple pou konnen li spirityèl. Se pou ale konsilte Bondye. Konsilte Bondye eske vrèman. Fi sa m pran an eske son pwason eske wè kòmsi Nadou yon moun ki al nan yon lanmè li plonje nas li lè lap rale avan poul sot avèl fòl mande Bondye eske son pwason m pran oubyen se pa yon koulèv se pa yon sèpan m pran sa vle di ke anndan legliz jounen jodi a vrèman pyeje kèlkeswa jèn gason kèlkeswa jèn fi konsèy mwen pou ou jiskaske ou wè. Menm kèlkeswa tan ou te gentan fè avèk moun nan, si ou gade ou wè nan volonte Bondye gen yon bagay ki pa mache, oubyen Bondye pa al ansanm avè w, oubyen ou santi se nan foli dezi lachè w ou chwazi, konsilte Bondye. Prefere ou pote, ou prefere ou mize nan wout ou wè gen moun yo di an, ou pote bon nouvèl. Ou konprann? Prefere wout la long devan ou. Men ou rive kanmenm. Paske wout la gen dwa kout parèt kout devan ou wout la bèl devan ou wout la laj devan ou se vre wap file men pandan se tan pi devan ou pral bloke ou pral bloke se fason aske defwa gen anpil moun ki vin soti sou sak rele divòs Sitou anpil ka de divòs anndan legliz. E gen moun ki gen divòs kòm si nan nan de manyè legal, men tou gen moun tou ki gen vi ki gen divòs la, divòs la pa legal. A vle di leta pa konnen. Gen anpil moun ki wè ke anndan legliz, madanm yo yo divòse avè yo, yo divòse. Pa gen vi konjigal vrèman, pa gen sa k rele, n ta di sa, entèraksyon, youn pa sousi de lòt, pa sousi de lòt ankò. Se rezon sa nou te pou nou pote pou ou jodi a, pou nou kon nou pral konkli avèk istwa ke kote Jakòb te bay lòd pou Izarak al pran yon fi nan branch fanmi l pou vin marye avè l. Kwake sou le plan parantal sa mache. Su le plan sosyal, sa mache, e Bondye te pral konfime chwa a. Kwake sa, te vin gen pwoblèm nan maryaj la. Se jis pou m di nou, nou menm k ap viv jounen jodi a antanke kretyen, nou sipoze fè anpil, anpil, anpil pridans, ou wè m peze sou sa? Pridans sou chwa ke nou ap fè a. Alò, se konsa nou prale. Alò, frè Leslie, sa ke moun yo bezwen konnen. Lè Bondye fè yon chwa pou nou se pa paske li pap gen pwoblèm men pwoblèm lap gen avèk lè se nou chwazi pou kò nou an se 2 bagay diferan lè Bondye fè yon chwa pou nou gendwa gen ti pwoblèm nòmalman nou depi se Bondye k fèl nou ka gen ti pwoblèm paske nou se imen nou ye. Men nap rezoud sa on fay minit. Men lè se e nou k fè chwa pa nou, ap gen divòs, ap gen pwoblèm kite kay, ou tanm di w, se poutèt sa li mye lè se Bondye ki fè chwa pou nou. Wi sa w di a tèlman m ta pral pase sou sa, li vrèman bon, an palan de sa tou, kèlkeswa si se si Bondye nan chwa kounya. Pwoblèm nan pa pwoblèm paw li ye sèlman. Pwoblèm sa e pwoblèm Bondye tou. Paske se Bondye ki ba ou moun sa. Ah pwoblèm sa minim wi ti pwoblèm. Awe li pa minim minim non. Men li plis abòdab pou di Bondye men tèl moun ou te ban mwen. Men sa kap pase men sa kap pase. Men lè w chwazi pou kont pa ou. Li gen di, ou gen difikilte pou w kapab di, kòman m pral prezante devan Bondye paske se mwen menm. Paske m gen yon pawòl ki, m gen yon pawòl ki nan mwen, m gen yon pawòl ki nan Bib la k ap ansenye m kòman pou m chwazi, kòman pou, ki tip de moun pou m pran. Gade mwen menm nan lejète m, oubyen m itilize, mwen kite ènmi an itilize, itilize lòt moun vin sou wout mwen. Ou konprann? E. Nan pwen bagay ki fè ni jèn gason ni jèn fi gen pwoblèm konsa. Epi pafwa ap fè nesly Bondye konn fin bay moun nan yon moun epi pi devan li pral di Bondye se pa se pa ou ki te banm moun nan men se Bondye ki te bay moun nan kisa lè Bondye fin bon bagay Bondye fin bay Moyiz baton an li dil lonjel se pa Bondye ki lonjel pou Moyiz Lè Bondye Finn baw moun nan fò konn kijanw pral jere moun nan epa lage moun nan vay ke vay ou fè sa ou vle aprè sa wap di epa Bondye ki ba oul Bondye ap Finn baw pen an li se ou pou kasel pou mete nan bouch ou epa Bondye kap metel nan bouch ou se problèm sa anpil nan nou genyen nou panse lè Bondye Finn ba nou yon bagay Nou tretel fason nou vle epi nou ap di se pa Bondye k ba nou. Se Bondye k ba ou. Depi ou t al priye Bondye, w ap tann repons li. Ou fin jwenn li nan se Bondye k ba ou. Men ou menm se ou menm ki konn konnen kijan ou pral jere sa Bondye ba ou. Donk m sonje yon pastè m souvan renmen tande, li se rele pastè Marcello souvan di sa, si si tu trouves la femme de ta destinee, prends en soin. Li di egzakteman sa, mwen di egzakteman sa l di a. Vle di ke fi ke w ap twouve a, fanm ki ta deside, fanm. Paske, kèlkeswa jan sa ye, yon gason ap toujou bezwen yon fanm. Menm si w te yon mis, ou pa, li pa, li pa p bezwen ou vin bay piki nan fwaye. Ou konprann? Menm si ou te yon estetisyen, ou te yon estetisyèn, li pa p bezwen ou pou vin penyen. Ou konprann? L ap bezwen yon fanm. Yon fanm dwe gen kapasite fanm, dwe gen savwa fè fanm. Ou konprann? Sa vle di de fason aske ou kapab pote rezilta fò kapab gen endis sa yo nan men ou. Fò genyen sou le plan sou le plan sosyal fò sa ekilibre, sou le plan pwofesyonèl fò sa mache, sou le plan espirityèl fò sa mache. Se sa mwen te gen pou nou aswè a. Mwen byen kontan mte avè nou mwen salye kameramann nou ki avèk nou e mwen diw mèsi sè nou pou sipè envitasyon sa se yon kontantman pou nou menm e tou nou vrèman kontan tou pou nou pale yon sijè konsa paske nou gade wè jounen jodi an nou tap reflechi anpil byen ke nou pa gen kòm sa nou tan pou nou fè plis rale sou sijè lan E nou rete kwè yon pwochèn fwa ankò nou pap bliye pase sou sijè sa ankò paske sa vrèman paske sosyete pa nou an sitou sosyete ayisyèn nan vrèman bezwen konsèy jèn sa yo toujou jèn k ap viv anndan legliz yo sitou nan sosyete pa nou an nan sektè evanjelik lan nou dwe pote sipò nou konsa pou jèn yo kapab evite tonbe nan pyèj Paske jounen jodi an se nou menm ki vrèman vyolan kap sove nan maryaj. Bondye beni nou, trè bòn fen joune dadorasyon dan le Seyè. Amen.
Nou di mèsi avèk frè Louis Nesly ki te pote yon trè bèl sijè konsa. Alò mwen menm m jwenn anpil nan sijè sa nou sot debat la. E m di Bondye mèsi pou ane paske li asepte envitasyon. Sijè a vrèman bèl e nou ta byen debat li ansanm. Alò konsèy mwen pou sitou pou jèn fi ki pral gade e emisyon sa. Pa fè chwa ke di ke ou menm ou pa gen yon bagay nan men w epi w ap tann yon moun ki tou pare. Sèt nou se vre nou konnen nap viv yon peyi ki vrèman difisil ayiti sendomeng kelkeswa peyi a gen anpil difikilte ladan kelkeswa peyi a gen moman li paka travay ladan men bat pou wè paske Dye li menm li te di moyiz kisaw gen nan menw Si w pa ka ap, ou pa ka al nan fakilte, se, men kèk fwa si w ta vle yon bagay pwofesyonèl, yon bagay kèlkonk, ou ka antre nan mwayen enst. Men le pli souvan nou vin soufri anpil lè nou pa gen nan men, m ap tande yon yon nèg ki gen machin, ki ka ban m sa, ki ban m sa, dat, ki ban m sa. Non, pa fè l. Sitou lèw se kretyen. Ou paka pa gen anyen nan menw pou ap tann yon moun ki tou pare. Lepi souvan lè konsa nou konn tonbe nan pyèj, nou pa konn kote moun nan sòti avèk lajan, epi nou marye avèk moun sa epi demen ti demen wap tande se yon kidnapè, ou wè sam di w la, ou vin tonbe nan cho. Sèt Bondye ka voye yon moun tou pare pou nou. Men pa fè sa ou menm ki pa gen anyen nan menw epi wap tann yon moun tou pare. Fòk tounen yon moun ke ou pou tou pare pou pa soufri nan lavi a. Okontrè ou pral soufri pi devan paske ou pa konn ki nan nan ki sitiyasyon, ou pa konn nan ki zak moun nan fè lajan l epi w ap tann moun tou pare. Alò konsèy mwen pou chak jèn fi menm jan avè m yo e m pran de de mesaj la, premye moun ki dwe pran se mwen menm e se frè nou kòm frè nou marye deja. Mwen pran de mesaj la. Konse mwen pou nou jèn fi yo, si nou te konn fè sa, m konnen k gen moun nan k ap gade, si nou te konn fè sa, pa fè. Pa ke ou menm ou pa gen anyen nan men w, epi w ap tann yon moun tou pale. Le pli souvan n ap tonbe nan pyèj. Konsèy mwen pou nou. Alò mwen di mèsi avèk chak moun ki deja gad videyo sa. E nap mande w silvouplè toujou fè sa pou nou, toujou pataje videyo yo, toujou kòman, kite kòmantè paw la. E si w ta gon kesyon ou vle poze, kite kòmantè paw la, nap toujou gen yon frè nou avèk nou, frè Lunesly, kap reponn avèk dè kesyon ke ou menm ou poze. Kèlkeswa kesyon w ta genyen, ou mèt kite l, epi nap envite frè Nesly pou ka reponn avèk kesyon. Mèsi a ou menm ki tap koute nou, mèsi pou pasyans ou, mèsi pou tan ou, mèsi paske w ap ede nou antanke yon jèn avanse konsa. Mèsi a ou menm e chak moun ki ta renmen patisipe nan Fabie emisyon Fabie Levanjil Deba, silvouplè ou ka rele nou nan menm nimewo nou se nou te sot ba ou toutalè a ki se 8 29 4 38 97 92. Mèsi pou pasyans ou e pa bliye Jezi kri ap retounen. Alò se la nou mete fen nan emisyon men avan nou mete fen nou te kòmanse avèk lapriyè nou konnen se mwen menm ki te kòmanse avèk priyè pou nou men nap mete pwen fen avèk frè nou Bondye Louis Desly ki pral priye pou nou pou nou tèmine. Bondye beni nou. Ok.
Jis avan ke nou priye, n ap kite w a yon grenn vèsè ki se 2 Korentyen 5 vèsè 16, Sèlman Bondye ki konn moun, sèlman Bondye ki ka revele w moun. An nou priye. Pè de glwa, nou di w mèsi pou gras ou, pou bonte ou, pou amou ou, pou mizèrikòd ou. Mèsi pa fason ou te itilize nou, ou te itilize lè ògàn nou pou nou te kapab pale Senyè. Se pa pi bon nou pi bon, men Senyè se yon gras. Yè nou te pi mal, jodi a nou miyò. Demen si ou te vin nou panse Nou gen pou n pou vin pou nou vin pi bon Senyè tanpri Pè nou mande w ke ou va beni chak moun ki va gade video sa e osi tou ou va beni tout sa ki prale pote sa ki rele kòmantè oubyen pral poze kesyon nou mande w ou va toujou beni nou ansanm pou nou avanse ansanm Senyè. Kelkeswa moun ki va pase sou chanel sa ki pa kite yon pous de like ki va kapab toujou pataje avek lot moun senyè pou sila yo ki vreman nan bezwen pawol sa yo ki va ede yo senyè nap mande ou va beni yo va geri yo ou va kondwi yo chak jou tanpri pè nou te ansanm nou tap eseye pale ansanm nou tap eseye debat ansanm sijè sa Senyè nap mandew tanpri ke ou va beni sèvant ou ki va gen ki gen ide sa pou mete platfòm sa nou menm tou senyè Dye ou va mete nan bouch nou de fwa senyè pou itilize nou tan ke nou kapab senyè dan le non de Jezi nou priye ou nan ou menm sèl lwa glwa o syèk o syèk de syèk la amen. Amen Bondye beni nou nap wè pou yon lòt prochèn video Bondye beni nou a la prochèn bye bye. Ciao.